Èske w konnen konbyen kòb sa koute pou lwe yon kay nan komin Leyogàn? Komin Leyogàn se yon komin ki sitye kò l nan depatman Lwès, tou prè komin Grangwav. Se yon komin ki totalman sekirize, zafè bandi an pa genyen ladan l. Ebyen jodi an la a, m pral mennen nou vizite yon kay ansanm avè m ki gen 2 apatman ladan l. Sa vle di, ou ka lwe kay la an antye, konsa tou ou ka lwe yon pati nan kay la ki se yon apatman. Chak apatman gen 2 chanm a kouche, yon salon, yon kwizin epi. Yon douch. Mwen pral mennen nou vizite kay sa ansanm avèm. Men map mande nou siw se jan de moun ki renmen jan de video sa yo pa ezite abòne ansanm avèk chanèl la aktive klòch notifikasyon an kòmante di nou kisa w panse paske sesyon video sa yo mwen fèl pou dyaspora a ki gen kèk tan depi yo pa antre nan peyi an yon fason pou yo ka konnen reyalite peyi an. Donk ann swiv video ansanm avè nou. Si w ap chache yon kote ki trankil, kote w ap ka tande ti van k ap soufle nan pyebwa yo, epi yon kote pou sekirite w asire, ebyen ou jwenn sa jodi an. Jan nou ka remake l, depi lè m antre nan lakou an sou premye bagay je m tonbe se sou yon tiyo. Kidonk, nan pri ou pral peye kay la, w ap tou jwenn dlo nan lakou an. Jan n ap gade l nan videyo a la, sa se kay la. Pou pi piti tan y ap lwe kay sa a se pou ennan. Yo pa fè kontra si mwa ansanm avèk lokatè. Jan nou ka ap gade l nan videyo a la, nou ka remake lakou an plen zèb ladan l. Se paske kay la fèk fin fèt, yo poko netwaye lakou an. Otomatikman, ou pran youn nan apatman an oubyen ou lwe kay la nèt, yo ap netwaye lakou an pou ou nòmalman. Ann swiv ansanm avè m kijan negosyasyon an pral pase. Ban m ede w, ban m ede w. Ou konnen gen plizyè kle, gen lòt nèg ki gen kle nan men yo tou.
Ouvè sa. Sa a ouvè wi. Antre avan non papa. Antre avan. E yo kap bagay. Ou mwen ta pase kamera moun. On sèkle pou tout? Non, tout gen pa yo. Ok. Se. Tout gen pa yo. Ou la la.
Bel abatman. Travay ou fèk fèt. Ba e de byen. Ok.
De chanm akouche liye? Wè.
Sa kou bon sa. Ok. Sa ou la do. Vin avèk kamera moutre moutre misye. Ok. A ah, sa se cuisine nan? Ya. Mwen cuisine nan.
E... Sa son chanm akouche? Oui.

Ok 2 chanm a kouche, on grenn douch, ok douch lan bay sou douch lan bay sou tou 2 chanm yo konprann douch lan bay sou tou 2 chanm yo
ok
douch lan poko acheve men lòt grenn chanm nan. Ok Ok pati sa Pati sa pou bò sit Pati sa pou bò isit Vin gad pati sa pou wè Pase kay la e de apatman li Kòmsi E de apatman wè E de de Sa pou bò sit Ok Tou de menm pri Menm jan yo Ok sa se douch lan Vin gad douch lan Douch sa pi gwo Douch sa pi gwo nèg wi Ahh

Mèt Kala te di se antou 5000 dola meriken. Tou de kòmsi tou de bò yo. Bò yo ap vini pou 2500 on bò. A vle di on bò, on bò, on apatman. Ya. A note byen, apatman an gen 2 chanm a kouche, salon, sal a manje, on douch. Ok. Alò, 2, 2 sa yo se 2 chanm yo ye? Wi, tout pati sa yo. 2 chanm.
Ya. 2 chanm, epi. E bon se sèl douch lan ki manke kèk ti travay avèk elektrisite a. Moutre moun yo plafon an. Wi, pase sa yo, sa yo pral plase yo la, depi li fèt la, yo pral pase limyè, yo pase tout la yo. Byen.
Moutre moun yo karilaj la tou, ti bgy karilaj la. Moun di moutre moun yo, moutre misye. E. Bon tan moun an. 2500. A vle di misye pa, misye pa awondi l menm? Non. Bon kontrè menm, e si se mèt kay la ki te bay bòs an chèf la tarif la, bon te menm, li menm li pap ba li menm pri a ankò, kòm mwen menm se pri a bòs la te ban mwen, bòs an chèf la. A vle di 2500 dola. Bon. Bon a pou yon bò. 2500 dola konbe kòb li ye la an ayisyen? Oh.
Li depase enpò 52 mil dola. 2500 wi, li plis wi. A men wi, a men sa m wè, li depase. M gade m wè, e 1000 dola 26000 dola, 1000 dola 130000 goud. Sa vle di, on bon nan apatman yo 325000 goud. On bon. Ou konprann?
De a pou, gad gad on chalè. Wi, chalè a fò. Ok, yo pa met kouran ladann pou ou? Y ap met kouran.

Men li nòmal wi. Traka sa w panse? Traka sa w panse?
Kala nòmal wi. Kala nòmal wi, dapre mwen. Li nòmal wi la. Pase pou fè kay Ayiti la son pakèt bagay. Men m plis renmen kare laj yo mete lòt bò a wi. Kisa? Lòt bò a pi nice. Men sa sa pi gwo wi. Sa pi gwo. Ou pa remake sa taka? Nan chanm sa sa pi gwo. Non kòmsi apatman sa li pi li gen plis espas ladan. Pa kont lòt bò a kare laj la pi bèl. Tout pòt nou. E sa nap pran yo pou se pou konnen si se sa lòt wap pran si se sa. Non map voye tout video ba li epi map dil sa epi si li menm li enterese lap vin bannou dil. Map pase kote map di map di rezève youn nan. nan vi soti nou. Jan nou tande l lan mezanmi, yap lwe nou tout kay la pou 5000 dola ameriken. 5000 dola ameriken sa egal ansanm avèk 650 mil goud. Si w pa vle pran tout kay la tou w ka pran w pati, yon apatman. Sa vle di, yap lwe w apatman sa li menm ansanm avèk 2500 dola. 2500 dola sa ki egal ansanm avèk 325 mil goud. Kounye la m bezwen avi nou nan espas kòmantè a kisa nou panse eske nou wè kay la vo pri anpabli abòne epi kòmante.